Ou gen ke trèz plon. Ou tiye bòs mwen. Ou tiye patizan m. Se blag sa ton. Ou lage m de men vid. Ou lage m nan konba pou kò m. Mwen menm sèl. M ap fin tiye w. M ap tiye Aliola. E m pral tiye Stadens pou m ka jwenn byen yo nou te pran. Trèz plon. Avanse sou mwen. Bon sa gen la.
Touyem non. Aba koul genlè. Touyem non. Madanm retire kòw sou jèn gason an. Li genlè ale. Sal gen la. Li pa manje tèt li maten pa vre.

Yap fin touye yo. Ebyen ti grenn sa pa yon pitimi san grenn non. Madanm silans la se mwen menm gen bagay mwen map di, gen bagay mwen map fè, pa detounenm sou afèm. Madanm mwen fon ti leve, fon ti kite, fon ti kite. Fon ti kite mesye ya.
Kont sa ye akosew. Kont sa ye rive akosew. Sil pa ta nan san w fom tande. Tout sa yo la vin vre la. Emma koul pa mouri m diw. E domi lap domi jan w wel ye la. Fon ti leve pou m ka reveye l nan domi li ye a. E domi lap domi. Ou wel sanble yon moun ki mouri. Domi lap domi. E son sa ou. Men men souf li pa bat non. Souf li pa bat. E men souf li ka toujou pa bat. De fwa moun ap domi souf yo pa bat non. Ou e la. Ban moun ti silans pou m fè sa map fè. Ou gen lè konnen lò ap pran 5 segond. Ou ap fè chen vwazin al domi. O non de twa wa maj. Salut tout fanatik fidèl Dante yo nou salye nou trè fò e nou montre entèrese nou pou feyton an nou ta renmen pou feyton an mache nèt ale e ok nou rive nan moman la nou wè kote Emma cool e mouri men m kwè Emma cool pap mouri Stardens ap leve Emma cool. Kanmenm, nou wè kote li konsole madanm Emma Cool, li di l konsa, Emma Cool se dòmi l ap dòmi, e vrèman vre, ti manzè vin rete tris. Bon, nou konnen Stardens pa timoun piti li gen sou li, kote li disparèt la, nou pa konn sa l ap fè, paske nou konnen Stardens granmoun. Men mwen renmen jwète makout vè a paske makout pa bay sekrè a. Menm ke li te ka konnen l li pa bay li dakò. Bèl travay.
Kisa l merite? Kisa l merite? Lanmò! Sa se ou menm. Si w vle touye m, wa touye m.
E makout pat gen ide pou l te goumen avè Djimiki. Li toujou respete Djimiki kòm se zanmi l li te ye. Men Djimiki anbisyon li bezwen konn. Se kè Stardens li oblije atake Emma Cool e se desizyon li dwe pran te di depil pa ba li se kè Stardens lo yap touye li nou wè jan Emma Cool ap di zanmou wi wè li di lap touyel lap touyel vre sa vle di misye gen kè dyab menn e vrèman vre si Stardens ki met pren sou Emma Cool kòman ou panse li tap baw pren yap baw pren fèb li men Emma Cool tonbe. E bite l bite Emma Cool pap mouri paske Emma Cool ap resisite se la Emma Cool wè Emma Cool pa vle di yo men sa sak pase w menm ou di wap touye wap touye m vre pou nou gade nou wè lajan Emma Cool pale kouman misye bay nèg la vag epi misye jis desizyon l se pou l touye misye se sak nan tèt Jimmy K move zanmi mechanste. Nou konnen Emma Cool se yon aktè mwen renmen anpil e m konnen nou tout nou renmen l. Nou montre amou nou nan live la. Kote m wè Emma Cool tonbe, m wè nou dlo nan zye. Menm ke se yon fim li ye, se yon papye l ap jwe men Emma Cool pa ka mouri paske Emma Cool trè gou. Moun ki fè fim nan pi gou se Emma Cool. Stardens se moun sa yo ki sa vle di moun sen ki senp tankou moun ki pa twò mechan nan fim nan yo gen kè touche nan gade nou wè 13 blon 13 blon pa gen kè touche pou pèsòn e 13 blon avèk depès sa nou ta renmen ki ta pou tiye lòt se la stadens kouri li di li sispèk e makout nan konba.

Waww Ti Miki mechan engra sa rele w engra.
Avanse! Wè l kou lè 2 a? 2 men anlè! 2 men anlè! Avanse vin jwenn mwen! Wè la jodi a, pa gen chans! Ok! Ou menm ansanm avèk ti manman Akwena sa, m ap fizye nou tou lè 2 a! Ou vin mal avèk kò a! Ou gen kè 13 plon! Ou tiye bòs mwen! Ou tiye patizan m! Se blag Satan! Ou lage m 2 men vid! Ou lage m nan konba pou kò m! Mwen menm sèl, m ap fin tiye w, m ap tiye alye w la. E m pral tiye Stardens pou m ka jwenn byen yo nou te pran. Trèzlon, avanse sou mwen. Bon, sa gen la a?
Trèzlon. Aba kou l gen lè. Trèzlon. Madanm retire kò w si w jèn gason. Li gen lè alye.

Yap fin touye yo. Ebyen ti grenn sa pran pitimi sa nan men nou. Madame silans la se mwen menm gen bagay mwen map di, gen bagay mwen map fè, pa detounem sou afèm. Madame mwen fon ti leve, fon ti kite, fon ti kite. Fon ti kite mesye ya.
Tout sa ye akoz de ou. Tout sa ye rive akoz de ou. Si l pa ta nan san w pou m tande. Tout sa yo ta fin deja. Emma kou l pa mouri m di w. E dòmi l ap dòmi jan w wè l ye la. Fon ti leve pou m ka reveye l nan dòmi l ye a. E dòmi l ap dòmi. Ou wè l sanble yon moun ki mouri. Domi lap domi. E sot sa yo. Men men souf li pa bat non. Souf li pa bat. Enben souf li ka toujou pa bat. Dèfwa moun ap domi souf yo pa bat non. Ou wè la. Banm yon ti silans poum fè sa map fè a. Ou gen lè konnen lè wap pran 5 segond. Pou anpeche vwazinay domi.